Mezanmi bonswa moun anm yo kòman nou ye m espere nou anfòm nou konn vwa sa deja son di rich pa gen kò ok mezanmi m pa gen tan mezanmi tèt chaje ou wè nou pa janm ou wè m pa janm konekte sou tiktok la ou wè m pa janm pale avè nou mezanmi se pwoblèm tan ok me paske jan m wè bagay yo ye la mezanmi m mache de anpil ayisyen m vwe yo ale m pa gen tan tou m fè videyo mezanmi m gen tan vwe anpil ayisyen ale la m vwe nenpòt 40 konbyen ok. Mezanmi se pou se pou lèm tan ki fèm wèm pa janm poste video banm kontinye salye nou kòman nou ye mespre mespre nan fòm tout moun gen kèm sou whatsapp yo wèm pa janm antre sou whatsapp paske mezanmi fason bagay yo ye la mezanmi nou nan problèm nou nan pil problèm paske tout men tout men ki ta wè bagay dal me bagay ap fè Me ayiti ave zanmi tet chaje. Mezanmi pawol telman engra engra engra engra ok me pawol yo pran nenpot onz tet me me pawol yo pran nenpot onz kanal onz branch dlo yo pran pou yon sel ayisyen ap pran esak pran ankò se nan tè an nou dlo a pase mezanmi pi gwo pwoblem me pou me tankou me me me poukisa vòlò fè sa wi. A vle di si, si, si, men tankou, men si nou pran dlo a, men tankou jis nou pral travay Ayiti, bagay yo gen an, yo pap vann ankò, chou, e berejèn, tout bagay fri, ou a konprann? Apre sa yo pap vann ankò. Mezanmi yon pil deblozay. So epitou m pa poste videyo, ok, m pa poste videyo tout, men tout sa m fè yo nèt mezanmi. M gentan voye nenpòt plizyè Ayisyen ale, mezanmi, tèt chaje. Ebyen, banm kontinye salye moun Instagram mwen yo, kòman nou ye? Si ou menm, si. Si ou menm e tankou ou gon zòn gon pilasè kap mal pase mezanmi relem relem sou menm nimewo a relem an dirèk ok dew voye mesaj mwen ou pap jwenn mwen ok relem an dirèk sou menm nimewo a paske pou mache nan tout zòn ayisyen nèt sak pa gen kòb pi ale yo pou mache ba ou kòb pou yo ale ok ati tankou m gen sekirite avèm tout bagay nèt ok tankou depi nou wèm nou relem tankou nou wè moun avèm nou pa bezwen fè kè sote ok. Paske mwen chwa pam se poum voye tout ayisyen ayiti nèt sam ka wè yo gon pil tou ki pa vle ale mezanmi tèt chaje paske bagay sa yo pa konn jan bagay sa yo pral ye kòman lap ap ye mezanmi ok paske fason fason bagay la ap dewoule la mesye. Epi tou gwo pil ayisyen ki nan prizon mezanmi mezanmi sa vrèman touche m anpil paske tankou m te ka al nan prizon an pou t bagay ba yo bon malerezman m pap me m pap kapab me yo pa bay ayisyen aksè sa pou yo pot manje ba moun andedan mezanmi aldi yo ba yo ti bagay ti pen avè ti reflèk bon m vè anpil moun ale m panse tou anpil moun ap wè videyo yo tou m pa m pa fè videyo ok. M pa poste videyo pou moun pa wè pou m me jis m pa gen politik ok pou m pa gen politik m pa tèlman m pa fè videyo kote m ap ba moun kòb yo bagay ok mezanmi pou yo pa di konsa ke se mwen menm k ap fè anpil ayisyen ale pou yo pa se tankou se vre zòt yo ayisyen mezanmi tèt chaje ok e m ap kontinye salye tout me tout moun k ap felisite m pou sa m ap fè yo ok e m p ap janm pa fè sa menm. Ayisyen deja pam mezanmi m gen kob mwen deja fom ede ayisyen sa sam kapab sa sam ka we yo ok epi tou si me moun ki voy non yo nou met nou met tann paske se se livrezon mache fè kounye a livrezon mache fè paske pi fasil paske m anvi ba moun yo kob moun yo paka jwenn kob vwe. Paske lè pou yo voye non pou mwen mezanmi twòp mesaj ki fè ke m pa ka wè non, m pa ka wè bagay foto transfè bagay, m pa ka wè tout bagay nèt ok. Si konn a se livrezon mwen fè mache lakay moun nan menm men nimewo pou ekri m, men nimewo pou rele m an dirèk, men nimewo a ok, men nimewo telefòn nan 809 la, 894 la, 32 24 ok. Rele m se livrezon m fè kounya jis pou m ka fè yon jan pou tout ayisyen ale ayiti. Ok Ase mesye se pa tanm se pa fè kòb la mezanmi Apre sa pap gen moun ka prale Pap gen moun ka prale Se livrezon mwen fè menm jis pou moun yo jwenn kòb pa yo a Ebyen se videyo sa nou te pase fè pou nou Si Tankou mesye w apèn tonbe sou Men sou videyo a Pa bliye mwen kwè fè nimewo a an dirèk Rele m an dirèk Epi Pou m pase nan Ase m gentan pase nan nenpòt 5 blòk la, 5 blòk ou gen 8. Epi tou m gen tan gwo pil blòk akenalis, ok. M gen tan gwo pil zòn nan akenalis mezanmi, nou rele m. Paske ou wè depi yè, depi yè m gen tankou m ap mache nan men nan blòk yo, depi yè. Ki fè ke m pa gen tan. Epi tou lòt moun ki m ekri rele m yo, paske se livrezon m fè kounya. Livrezon ap pi fasil pou m jis m yon fason pou m ka sove yon pil lavi ayisyen, ok. Ok me pa bliye relem sou men nimewo a ok me me tankou me men nimewo a relem an dirèk ok paske paske se livrezon mwen kap pi bon paske epi tout mwen ankò e yo pa bay ayisyen aksè pou yo pran kòb ok yo pa bay ayisyen aksè pou yo pran kòb nan bank mezanmi tèt chaje sak fè sa mwen menm m legal ok m legal m legal legal ok paske m gen tout pyès mwen nèt alye m peye gwo kòb pou sa e m gen kòb mwen deja m peye gwo kòb pou sa. M legal, tankou pawòl mwen ye, ok? Si ou menm tankou gwo zòn kap mal pase mezanmi rele m sou menm nimewo a, pase paske se mwen paske mwen se menm men se paske mwen livrezon ap pi bon, ok? Livrezon an mache ba moun, tankou moun ki pa konnen livrezon an, mache lakay moun bay kòb la, ok? Pase m gintan pase nan bòt 8 8 8 blòk la, ok? Paske gwo pil moun ki pa ka jwenn kòb pa yo vwe Repiblik Dominiken an, moun yo pa ka jwenn kòb yo vwe ok. Epi tou gen moun ankò m voye kòb pou yo pawòl yo pran kòb yo ok mezanmi tèt chaje. Se pou sa m oblije, men gwo pil kòmantè mwen jwenn la tou moun yo pawòl yo pran kòb yo lè moun yo voye pawòl lè moun yo voye foto pawòl vini pawòl yo pran kòb yo ok. Ebyen N ap kontan kontan lòt videyo ou menm ok si w ap ede yo sou videyo a ekri m rele m ok. Relem direk tankou sou kozon kap mal pase relem. Relem direk epi me jis epi mante nan zon nan ok. Nenpot kote ou ye la m gen machin mwen tout bagay net ok. Epi tou se chofè ayisyen m gen se chofè panyòl m gen avèm ok. Ebyen na kontan kon nan lòt videyo se videyo sa te pote pou nou tchaw. Ou menm ou menm ki apèn kap gadem la ok si ou poko pran nimewo telefòn la relem men tankou ale sou YouTube la pou pran nimewo telefòn nan men tankou men wap wè chemiz video a chemiz ble a ok relem men poum ka wè video a men jis relem an dirèk m bay nan blòk yo ok paske mezanmi sim pa fè sa pase mesi gee ap fè mesi gee ap vin fè ti sit vre mezanmi gou pil ayisyen ap viktim pouki. M panse tou gen anpil moun tou ki wè videyo a ese yo kme ka pale yo anpil moun wè a videyo yo ok adi sa pa foulay kap fèt ok nou konn sa li deja sondji rich pa gen kò ok epi tou m panse tou me m poko janm epi tou m poko janm jwenn yon kòmantè kap di foulay kap fèt paske yo gentan konnen se bay se map fè ok yo moun tout moun yo gentan wè se bay se map fè paske kounye a mezanmi m tèlman gen wont ni m tèlman gen whatsapp ki ekrim sou m pa gentan reponn nimewo whatsapp yo ok. Men eleman dirèk se livrezon m fè kounye a, livrezon pou ki? Gon pil pawòl ki pran kòb, men tankou, men gon pil ayisyen ki voye foto kat men pawòl pou mwen, foto paspò panyòl mezanmi pou yo pran kòb yo, pawòl yo pase yo pran kòb yo, ok? Se videyo sa nou pral fè pou nou, pou nou tout nèt gen kontwòl la, nou eleman nimewo sa, men tankou livrezon m fè m antre lakay nou dirèk, m pot kòb ban nou, ok? Paske m gentan voye anpil ayisyen ale la mezanmi, m gentan voye anpil ale. M pa fè videyo, m pa gen tan epi tou son pwoblèm tou tankou pou m jis m make ayisman m pa voye videyo tankou m pa fè videyo tankou m kote m ap bay ayisyen yo kòb ok paske ou konn jan bagay yo ye mezanmi pèp la deja rayi nou pèp la deja rayi nou yo rayi nou nèt e m panse son kote nou pap janm ayisyen pap janm gen men respè epi tou ou konnen nou pa gen prezidan tou anba vòlè Ariel Henry a se vòlò sa yo se misye k ap bay men Men konnya misye paka fè anyen. Men pase Luis Abinader ap rele misye, li ka kanpe nèg yo, tonnè boulem. Dayè, vòlè a pa nan tèt Ayiti. Vòlè a nan tèt Ayiti tanke si w rele nan lòt peyi al pran kòb, sa wi. Tanke si gon bagay k ap fèt Ayiti pou pèp ayisyen an, misye pa ka kanpe l, ok. Videyo sa m te fè pou nou. Pa bliye si w apenn tonbe sou videyo a, pou w ale sou YouTube la pou m met fon nimewo telefòn nan, ok. Pran nimewo telefòn nan epi rele m an dirèk epi mesye gen yon gwoup ayisyen ki nan zòn kote ou rete a ki pa al Ayiti rele m ok paske m pa al Ayiti tankou jis m bay ba moun kòb rete isit ankò se kòb m ba moun pou moun al Ayiti ok ebyen n a kontan kò nan lòt videyo m swete nou pase bòn jounen ok.